Jodi an, m pral pale nou de Kore di Sid. Kore di Sid se yon peyi ki sitye an Azi. Aktyèlman la a, li ouvri pòt li bay tout Ayisyen pou Ayisyen antre san viza. Trè fasil, m pral eksplike w tout pwosesis yo pou ale Kore di Sid trè fasil. E sesi, yo gen yon salè minimòm ki. Anraje! Se peyi an Azi ki ofri w opòtinite pou w fè plis kòb. Ki lang yo pale? Kòman entegrasyon an ye pou yon Ayisyen ki ale nan peyi Kore di Sid? E kijan ki akèy Ayisyen ap resevwa nan peyi sa a? Paske aktyèlman la a, gouvèneman koreyen an ap fè rekritman pou. imigran. Gade tout videyo a e nou pral eksplike w kòman aplikasyon viza Kore di Sid lan ye, èske w bezwen viza tou, oubyen tou kijan w kapab fè sou Ayiti, sou Sendomeng pou w ale Kore di Sid trè fasil san viza. Gouvènman Kore di Sid la te ofri opòtinite avèk anpil Ayisyen ane dènyè. Byenke enfòmasyon an pa t veritableman sikile nan laprès pou anpil moun ta kapab anvayi Kore di Sid. Se aktyèlman la a, anpil Ayisyen kòmanse debake Kore di Sid E yo kòmanse fè anpil kòb. M di anpil kòb. Se pa rapò avèk salè minimòm Kore di Sid lan e tren de vi Kore di Sid. Sou Kore di Sid, salè minimòm ou kapab touche, ou pa ka touche pi piti kòb ke sa. W ap sezi, ou pa kapab touche pi piti kòb ke 1500 dola Kore di Sid. E sesi. Leta ofri opòtinite pou genyen kredi. Ou kapab anfèmen w kay la a twa, kat, sen mwa ou pa gen kòb pou peye, nòmalman w ap rete nan kay la gratui. Kidonk, se vrèman enteresan, Kore di Sid se youn nan peyi aktyèlman la a k ap resevwa anpil imigran. Kòman aplikasyon an ye pou genyen viza Kore di Sid? Premye aplikasyon an ou gen pou fè, Se monte sou sit entènèt Kore di Sid la, yo ofri w opòtinite pou telechaje yon viza. Tou senpleman, w ap monte sou sit entènèt la, ou telechaje viza a, ou mete non w, nimewo paspò w, san lajan, w ap monte sou sit entènèt la pou w telechaje l. E aprè, nòmalman, viza elektwonik ou nan men w, ou kapab ale. nan peyi kore du sud trè fasil san viza konbyen kòb ou kapab touche pa egzanp siw pap travay nan sektè minimal sètadi nan sektè yon moun kap fè menaj yon moun pa egzanp yon chofè yon chofè kapab touche anviwon 2000 jiska 2500 dola ameriken nan peyi kore du sud kidonk son peyi aktyèlman la ki Vrèman ak yon rekritman masif pou anpil imigran. Se pou youn nan rezon ki fè ke aktyèlman la a, anpil Ayisyen kòmanse ale nan peyi Kore di Sid, e sesi, kòman entegrasyon an ye? Entegrasyon an li vrèman fasil. Men kòman? Ou rive Kore di Sid, ou pa bezwen fè denonsyasyon, menm jan ansanm avèk la Tirki ki mande pou fè yon denonsyasyon, tou senpleman, ou kapab rive e kòmanse. fè travay ou. Kòmanse envesti w osen de sosyete koreyèn nan. Se ekstrèmeman fasil e ou pa bezwen viza pou ale la. Tou senpleman, achte tikè w, ale Kore di Sid, al travay trè fasil, trè rapid. E sesi, gen anpil Ayisyen ki kòmanse ale, kòmanse al travay, kòmanse antre fanmi yo. E yo ofri opòtinite pou antre fanmi w nan peyi Kore di Sid. Sud trè fasil lòske ou gen rezidans. Rezidans koreyèn nan w kapab domine tout espas azyatik la ansanm avè l. Sof ke ou ap bezwen viza pou w ale swa an Amerik oubyen an Ewòp paske li pa ofri w opòtinite pou w ale nan peyi ewopeyen yo avèk avèk rezidans koreyèn nan. E sitou lòske w se ayisyen, nou konnen ke paspò ayisyen an kòmanse de jou an jou. ap degrade, yo mande preske viza pou tout peyi, menm nan caricom nan gen anpil peyi ke nou pat bezwen viza, men jounen jodi an nou bezwen viza pou ane ladan, pou ale ladan yo. Kidonk, se vrèman fasil, vrèman rapid pou genyen viza Kore di Sid lan, se monte sou sit entènèt la, telechaje viza avèk non w, nimewo paspò w, tout bagay, e aprè, anyen ankò, achte tikè w, ale Kore di Sid trè fasil. M te trè kontan ansanm avè w pou m te prezante w videyo sa a, pa bliye abòne avèk chanèl sa ke w ap gade videyo a, PC Media Plus, jan nou renmen di l, se sèl fason w kapab ede nou kontinye avèk travay sa ki se enfòme w, se lè w abòne, ou like epi w kòmante.